Bonswa tout moun byenveni sou chanèl la nou kontan antre lakay ou ankò avèk videyo sa nan videyo sa nou pral montre ou pazapa kijan pou enskri sou sit migrasyon an avan tou kite m salye tout moun ki deja abòne avèk chèn nan ou menm ki petèt Apèn rive sou chèn nan ki poko abòne tou pwofite okazyon pou fè sa, envite yon zanmi w fè sa. Kòmante anba videyo yo pou di nou kijan ou santi travay la ap fèt eske l byen ou mal. Nap kontan wè sijesyon w. Nan videyo jodi a, nou prale egzakteman sou sit migrasyon pou n al kòmanse pwosesis enskripsyon an. Pa bliye nan videyo pase yo nou te deja montrew e kijan pou kreye yon email. Nan videyo sa nou prale sou sit migrasyon an dirèkteman. San nou pa pèdi twòp tan an nou ale sou konpitè a. pou n al kòmanse pwosesis enskripsyon an. Tout premye pa sou yo deja, se te gen yon imèl, nou te eseye wè kòman n te kapab kreye yon imèl deja, de ou gen dokiman w eskanerize yon kote, kounye a nou sou sit migrasyon an. Kòman pou enskri sou sit migrasyon an? Li fasil, nou antre sou Google, la, sa se Google, nou antre sou li, ok, de Google, n tape, e la. DGM ok kòm m abitye ekri DGM tou la m ekri DGM ok de DGM la m klike sou DGM kounye a li vin ban mwen tout sa yo direksyon jeneral de migrasyon eksetera renouvasyon de dokiman eksetera m vin la m klike sou login men ni login m klike sou login.

Nou klike komanse enskri e ki email map enskri yon moun ok kom moun son moun mwen tou ap enskri yon moun ok moun sa mete email li adress elektronik li ou menm ki vle enskri wap mete pouw sa ou kreye a se li wap mete ok ou fin mete li ou fè verifye la ok nan ti bouton sa la m klike sou li otomatikman wè li google dim imigrasyon dim m anrejistre ok otomatikman fin verifye anrejistreman li retounen sou sit li nòmal ok sa pa vle di mwen ko enskri ok li verifye kounya kòm li dim nan mesaj li voye ban mwen an ti bay ble a li te dim Retounen sou email mwen an pou m al verifye email mwen an. Kòman m retounen? La a, m klike sou Google. Ok. Humm, m ouvè Google. Ok. La, nou wè nan mesaj antre yo, nou gentan wè DGM. DGM la, nou ouvri DGM la. Ok, nou klike sou li. Nou pral gade ki sa l di. Ok. Dejèm nou kòmanse li mesaj la Direksyon Jeneral de Migrasyon ag klik aki pa la creación de tu cuenta wè jis kote imèl yo vin voye nou pou lal fè klik la yo di nou fè klik la wè la aki sa la m klike sou li ok otomatikman m klike sou li lap ouvri paj migrasyon an ban mwen la pos obligatorios ok. Tout kote nou ki gen ti etwal devan yo a tankou sa yo se son de de fòmil nou pa kapab sote yo ok nap kòmanse la premyè a la li gade li di nou nasyonalitè nasyonalidad nasyonalite nou vin sou ti flèch la la la nan nasyonalite nou klike sou ti flèch la ok. Nan grenn Ayiti la, nou seleksyone Ayiti. Ok, nasyonalite Ayiti. Ou swal yo. De sa yo, nou pral vrèman bezwen yo pou n kapab toujou antre nan sit migrasyon an. Ou swal yo. Kontrasenya. Kontrasenya e modpas la ou pa janm bliye. Senyè a ou ekri la se menm nou repete anba la. Mande nou nimewo de rezidans. Ou pa gen rezidans, ou kite l vid. E si w byen gade, dèyè l pa gen ti etwal sa vle di li pa obligatwa. Non nou ki jan l rele? Moun nan rele M ekri non m. M ekri non moun nan. Ou menm ou ekri non pa w. ok nan devan la li mande apelyido apelyido ki se sinyati moun nan nou mete sila nou wèl mande nimewo paspò nou mete nimewo paspò sa trèz enpotan pase ke ou pap ka enskri sou sit migrasyon an de fwa depi ou fin enskri yon premye fwa fè fè tout efò pou

Ok. La, li mande se fi ou byen se gason. Nou rempli li, nou di se fi. Ok. Sa ve di premye fomi, premye pati a deja regle, nasyonalite, ou swa li yo, kontra senya, nimewo rezidans nou va gen rezidans, non.

la, nou revize fòmilè a ansanm pou n wè si n ranpli tout bagay. Nou kòmanse depi anlè. Ok. Nou di pou n ranpli fòmilè a, nou mete dabò nou antre nan sit la, nou enskri avèk imèl nou. Imèl la voye yon mesaj ba nou sou imèl prensipal nou sou Google. Nou al sou Google, nou klike kote pou n klike ake, nou klike, li vin ba nou paj sa. Paj sa nan nasyonalite, n ranpli nasyonalite, gwoswa lyon n mete. ok li ba nou paj sa la nou ranpli tout bagay tout bagay ranpli nou verifye nou verifye tout bagay ranpli epi nou di rejistral ok la nou anrejistre otomatikman klike la ok nou enskri sou sit la m panse Mwen deja remèsye ou paske ou tap swiv videyo ansanm avèk nou, kounya m panse ou kapab enskri sou sit migrasyon an pou kò w. Ou kapab kòmante anba videyo a pou w pou n konnen kisa w konprann ak kisa w pa konprann, ou kab poze kesyon anba videyo a, e pataje videyo a avèk fanmi w, zanmi w pou yo menm tou yo kapab fè pwosesis yo pou kont yo. Nan pwochèn videyo nou pral montre w kijan pou Monte dokiman yo sou sit la ensi voye yo bay migrasyon. Se te yon plezi pou n te sèvi w, a la pwochèn nan yon lòt videyo.